Talè. Sa e ou menm?
Wi, se mwen menm.
Non, m pa ka kwè sa. Kòmsi, sa di tout kote m fè ou la, epi m pa janm wè w.
Mèt Òf, se reskri mwen ye. Jezi vle wè pou wè. O papa, fè lapli tonbe pou moun anba yo ka jwenn dlo bwi. Kòmsi, si w pa vle pou m wè ou, m pa ka wè ou. Non.
Ou pa gen dwa wè m si m pa vle ou wè.
Bew, Tan non derespektan. Espri ou ye, kounye a la ou pa ka konbat a tout moun sa yo, kounye a ou bezwen pou m avè w. Pou ki misyon w la? Ki misyon ou pral ban mwen la mwen menm?

Ou menm misyon m gen pou ou se mache bay yo tout pwoblèm je klè. Chak kote ou kwaze avè yo, ba yo pwoblèm.
Mwen menm, m te deja bezwen fò e je klè pou m ta pran misyon nan men. M pa t ap janm ka pran misyon nan dòmi monchè. Antouka frè m, nenpòt jan sa ye a, ou konnen nèg yo yo bezwen m pou jan m te fè yo met men sou yo a frè m.

Monchè, m pap ba w manti. Tout sa m bezwen yo, ou gentan wè yo, frè. Ou gentan wè yo. Se met sou mwen. Se met sou mwen. Sa m di w, mete sou mwen. Epi pwen ba. M pral fè w tande yon espri menm jan avè m. W ap rive sou yo, w ap pale avè yo, pa pwoblèm.
Se sa m bezwen. Depi jodi a, ou mèt kòmanse mete sou mwen pou m kòmanse eseye pou m wè si yo bon pou m ka. Met mouvman an deyo. Misyon pa w la ap kòmanse depi jodi a. Mwen bezwen disparèt pou fè sa m fè w la. Ok. Ou pwale. Epi m p ap rete non. Paske m gen misyon m ba jere la, m pa ka rete. Eseye pou w wè si w ap ka disparèt avan m ale.

Leve leve m bezwen pale avèw leve. Ou ka pale map tande. Ok. Sam te anvi diw. E depi avan yè m gen yon seri vye vizyon map fè. M santi m pa alèz, m santi m pa bon menm menm menm menm menm. Koman? E ou konnen konsènan de espri ki t ap domine nou nan moman ki te sot pase yo? Epi wè nou gen anviwon twazan depi espri a te ekate. Men depi apre chak fwa m dòmi, e kòmsi m toujou wè w ap vin pale ansanm avè m, w ap di m ou kwaze a espri a, espri a kòmsi ap. dominew a chak fwa ou soti men m paka konprann bagay sa ah ki bagay sa wap pale la bagay sa varye bagay sa pa sou moun toujou ou pale depi 3 zan m pa wè poukisa wap revel la men a kisa w tap panse menm sa wap di konsa e pa yon bagay kòmsi m tap panse e pa yon bagay m te met nan tèt mwen non m sèlman dòmi epi m reve ou menm kap palem de espri a kap esplike m yon pakèt bagay de espri a. Ou konn sak dròl la ankò, epa saw di se mwen menm kap vin pale. Wi, se ou menm, si epa tou menm mta di yon lòt moun sa. Mwen wè ou vin pale, epi esesi epa yon sèl fwa mfè vizyon an. Depi avan yè chak fwa mfè vizyon an, men chak mwè ou vin kotem ou banm yon pawòl diferan de espri a. Woodneva, ou konn ki ti konsèy mta ba ou, mta konseyew. Se pou antre plis nan lapriyè. Ou tande? Aprè sa, bagay espri sa, mwen menm. Mwen menm lè m fè vizyon m vizyon an pa ale klèman men gon presantiman kanmenm espri a li la toujou. Antouka ou di sa vre ou dim poum poum antre plis nan levanjil men m bay salvasyon m toujou non sa vle di ou just wè yon bagay ou vin dim yon bagay? Ah m just wè yon bagay men wè m wèl wi mwen wèl epi mwen chwazi vin diw sa ou menm pou pran plis prekosyon. An ou wap bay nan domi ou dim li reyèl pa vre. An Kòmsi pandan ke m wè l la epi tou m santi a chak fwa m fin fè vizyon e kòmsi m santi vizyon an klè m santi sa m wè a son verite l ye. Sa pa ladanl manmi sa pa ladanl ou mèt pa pa pa panse de bagay sa menm mwen ki bagay espri sa ki pou m pa nan bagay espri m konn wè yo tap dèyè m deja m konvèti. Se Dubai m. Epou mizè epou mizè m tal pase nan forè sa m tande k rele Marouj la. Mizè m tal pase nan forè sa avan pou m te resi vini ansanm avè w. M pa ta swete pou yon lòt bagay ta rive ankò. E sa k fè mwen avèti w ke mwen menm m ap plede fè vizyon m ap wè w ap vin pale m de espri a. M ta swete sa pa ta fèt. Epi bon m di w yon ti bagay. Ou wè si espri sa ta retounen ankò, li p ap jwe non.
Ebyen sa m ap di w la. Paske pou jan l te pran m li fè m, li fè m pase yon pakèt mizè. Bon konbyen moun k ta pou di w ki jan l fè m. Epi ou wè si l retounen, bon tout moun nan zòn nan cho. Men sèlman sa pa enterese. Ebyen antouka m pa di anyen non, m pa di se sa men. Pran prekosyon e sa m te vin di w. Ou te di w pa t vle leve nan dòmi an, ou mèt dòmi men pran anpil prekosyon e sa m te vin di w. Sa pa enterese m Manmi.

Yo frèm kòman nèg ye? Anfòm wi pati. Ah kòm ou pat nan zòn nan ou pa avan menn men kanpe nan liy nan konsa li pa fin lojik non menn. Pase nèg ou afè espri la kap deranje nou menn sa vle di m panse m gen 3 ans k pase sa pa menm jan men kanpe la pa bon pou ou non menn nou gon espri kap ban nou problèm la menn kòmsi nou pat ka wè kote espri a menm. Ah mesye nou te lach mesye. An kòman lach la menm. Ah menm kou espri sa pa kontre. Ah ou pat la ou oblije pale konsa men espri a li pat nan rans avèk moun non menn. Ah menm kou sa kontre. Sa vle di menn pa pouse yo kanpe la konsa menn espri a te pran moun al sere nan forè manje moun tout bagay nèt. A mesye, bay lach la mwen remesyem. Bon, kòm gen 3 zan k pase, lespri a pa la ankò. Men m panse menn, ou pa t dwe ap kanpe la konsa non frè m. A vle di konbyen nan zan nan ou rete menn e m pa t ko rekonèt ou? Ou ka toujou poste w la, pa gen anyen kounya. Men pa pa tèlman ret nan lari a non frè m. Anben ok frè m, m ap vini.
Kèt mesye, pou misye di m espri konn vin bay pwoblèm nan zòn nan. Kòm m pa t nan zòn nan depi pa avan, avè m pou espri sa ta kontre.
Mesye oo gad mwen menm wi mesye kap mache nan lari de bwa balanse mesye gade kijan espri a lagem mesye m te gentan ap byen mennen wi mesye kounya la men espri a lagem la men m paka fè anyen non men shit men m pa konn sa m ta fè non nan moman sa la e fòm byen pase men m pa konn si e priye pou m priye men. Fòm ta jwenn espri a menm pase m paka ret janm ye a la non m paka ret konsa menm bagay yo pa bon pou mwen la menm fòm jwenn espri a Anfòm? Wi e ou menm? A m paka di m anfòm non poze m Sak pase ki fè ou pa anfòm? Chè bagay yo anpil.

M te fè kèk jou nan forè a vrèman wi menn. Menm m pa sonje m te konn wè w. Ann kite bagay sa yo, sa yo pase. Kounya ann pale prezan bagay sa yo. Zanmi w bagay sa yo, m panse nou te ka zanmi bagay sa yo. Talè, zanmi w ou di? Hee! Ou te di nou zanmi.
Mwen menm?